Pèp sen bonjou, pèp izrayelit, pèp endijèn, mwen salye nou nan non Kreyatè pa nou an ki tou pwisan an ki gen tout pouvwa atravè planèt la kote nou epapiye, mwen toujou di nou bon konba, bon kouraj, alò yon jwif izrayelit vrè pa konn pèdi batay paske Kreyatè a pa pap kite w li pap abandone w. E mwen remèsye nou pou like yo, mwen remèsye nou pou pataj yo, pou ekout aktiv nou ki toujou yon Sousi pou mwen menm, pou nou disène, pou nou reflechi, pou nou jije, pou nou pa. Pran tout sa yon moun di nou, aksepte l san konprann. Malgre ke se konsa yo fòme nou lekòl, Léopold ii te di, montre nou e montre nou e li san disène, san reflechi. Enben, nan Apokalips, yo di, Moun ki gen zòrèy pou tande, tande, yon zòrèy ki tande, ki konprann, ki disène, ki reflechi. Enben, nou nan Egzòd 33, vèsè 11, ki di, E Letènèl parla avèk Moyiz fas a fas, kòm un nòm parle a son ami. Jodi a, e nouvo Izrayelit yo, Ebyen, depi w di yo, Letènèl te di oubyen Letènèl te pale avè w oubyen yon anj pale avè w oubyen yon mò pale avè w oubyen yon gran prèt pale avè w, ou genyen pwoblèm paske e rapidman moun nan di e ou kwè entèl pa psikotik, ou kwè entèl pa malad mantal oubyen ou kwè entèl pa skizofrèn paske premyèman y ap li Bib la yo pa konprann li, yo pa dakò l y ap li li se sa k fè e trè souvan Nan Oze 4, vèsè 6, yo di n ap mouri fot de konesans. Alò, lontan lè yo te konn jete kafe atè pou mò yo, m pa konn sa sa vle di, e èske te gen yon senbòl, pase tout sa k nan nou menm, se pou tè a yo ye. N ap retounen nan latè a pou n al remèt yo, tè a prete nou yo pou nou bati kò nou, nou bwè dlo, nou manje, ebyen, n ap retounen nan latè. E Alò nou pa nan doktrin konfisiyis non e ki se yon lòt bagay. Ebyen jodi a pandan m tap priye Letènèl te epi m bliye tèt mwen yon ti dòmi pral pran men tanzantan li reveye m epi rapid li di m e li di mwen Onito kote w. Ah m tap chante m tande map chante yon Nitho Koto m tèlman kontan m mande sak pase voup m pantan se konsa lè lespri de Dye se kòmsi w fwap yon pòt lè w fwape pòt la wap tann yo ouvri pou ou epi w distrè epi rapid lespri de Dye sezi w nan yon dimansyon alò pandan l te di mo a mwen tonbe repete l aprè sa m di oh epi m vin pantan men sa l te di m m pa fè pwofesi m pa envante pwofesi M pa skizofrèn, m pa, m pa anyen. Men m jis montre nou, Letènèl te pale avèk Danyèl, Li pale avèk Moyiz, Li pale ak chak ansèt nou yo, poukisa nou menm nouvo Izrayelit yo, infra nou wè kiyès nou yo, nou konnen idantite nou, poukisa nou pa ka menm jan avèk yo? Ebyen, Li te di m dezameman. Li pale m don pi lòd VI. M pa konn sa sa vle di. Aprè sa, Li di mwen se bay pèsonèl ameriken pap fouti imajine w. Epi apre sa, li di mwen, Fon dangajman pridan. Pa bliye pwofesi m yo se alanvè yo ye. Apre li pale m dabitid la m fè kèk jou m ap dòmi inè di maten, li pale mwen pou bay pèsonèl mwen. Epi li di tire anlè E pou lapè. Yo panse ke yap tire anlè, yap jwenn lapè. Se sa m konprann, li di tire anlè pou lapè. Apre sa li di 3 ameriken fè yon tès tu as pris le sorcier. Li pa di, sa vle di nan langaj fransè yo konn di le pou lè. Lè la aks ap soti kòm le, men se les sorciers. Oubyen tu as pris les sorcières. E li di ki peyi nou pwal viv lontan. An palan de lamerik kote nou ye yo a, li mande ki, oubyen ewop, li mande ki peyi nou pral viv lontan. Sa vle di pa panse nap vin poz, poze baliz nou pou nou fè rès vi nou andedan peyi sa yo. Apre sa li di, rezilta lwil la grav wi. Ou konn sa vle di? Moun ki mete lanp lwil yo. Enben, rezilta lwil la grav. Sa vle di anpil moun pral mouri. Lakay mwen, lè m te timoun, lè moun se yo konn limen lou, lanp lwil. E dayè nan. tanp oubyen tant oubyen tabènak Moyiz la, lanp yo te toujou limen, ebyen 24 sou 24. Alò, li di, rezilta luil la grav wi, a sa vle di anpil moun enplike. Lakay mwen, lè w mete lanp, enben luil la ou konn mouri, luil la ap swiv ras ou, l ap swiv desandan w. Apre sa li di, se kon apè lè kanif, sa w konn fè ak yon kanif? Yo tiye bèt, yo dage bèt, yo Sa yo fè ak yon kanif? Li di m lè kanif. Alò m pa konnen si te mesye dam e gang yo ki gen non sa a. Men se sa li ye menm, yo lè kanif y ap egòje bèt. Nou menm se bèt tou nou yo ye, ras demon yo. Yo di lè kanif. Yon zanmi fi k ap tiye moun nan. Ok. Apre sa li di oligak ki kòmanse yo kap fini ok oligak ki komanse yo se yo kap fini li di se medam yo ki komanse ou konprann sa li di nan oligachi a se medam yo ki te komanse se yo kap fini aprè sa li pale m de kafe. E sa se bagay pèsonèl. E dabitid mwen m pa leve nan vodou, m pa konn sa k kafe. Se lè pale de kafe a, m pa konnen èske se te yon zanj, èske se te yon mò, m vin konprann ke sanble se mò ki t ap pale avè mwen. Apre sa li di, Anba, m wè yon bèl tèt dom, kon wè yon fòterès. Epi l di m anba, Soudan, Limalaya, Etazini, La Guadeloupe Thailand ok alò m pa konn si te antipòd yap pale sa vle di e eske lè w kanpe pa egzanp konnen tè a tou won eske lè w kanpe pye a pye anfen tout moun pye a pye konnen a kote m chita la m gen dwa chita e menm menm direksyon ak yon lòt moun eske se sa l vle di piske tè a tou won se kòmsi antipòd lè w kanpe pye pou pye avèk yon moun men li di m anba sou dan Li fè tankou a yon gwo tanp, sa fòterès la m te wè a, li fè tankou a yon gwo tanp yoga moun endyen yo, epi kounye a la, w ap monte echèl la pa anba nan pwofondè tè a, w ap monte w monte anlè, lè w rive li bèl, yon bèl tèt dom, li pale mwen, gen anba Soudan, l'Himalaya, Etazini, La Gwadloup, Tayland. Alò se peyi sa yo li te site m. Alò sa ki bèl la, lè w ap pale avèk, pafwa Letènèl vin montre m idantifikasyon moun sa yo a. Pafwa w pale avèk mò yo, men se ou pa ou ka janm ede yo, ka rele yo kote yo ye a. Pafwa w pale avèk zanj yo, m pa konnen si nou di yo zanj oubyen lwa m pa konnen, pase m pa konnen non yo. Ou pale avèk. Gran prèt ansyen yo, ou pale avèk endyen yo, e se yo k mèt tè a, oubyen ansyen atlant yo, se yo k mèt tè a, gen de pti senbòl ki kapab ede avèk tiye yo a. Pou w vin fè jan de travay sa yo, fòs yon pastè, m ta ka di w ki brav, ki dakò pou yo kritike w, ki dakò pou fè sa Kreyatè a ba w fè a paske w pa t vin nan misyon ou sèl, pa t gen konesans m pa t ap genyen yo. Dayè gen de don Vwayon genyen, se Ayisyen sèlman k gen yo oubyen lòt nasyon 12 tribi yo k genyen l paske Kreyatè a pa ba tout moun tout don. E ou menm ki nan bò kote malefik wap travay travay ou tou, se ou kap fè afè w tou, sa vle di se Letènèl ki ba w don ki ba w kapasite, pase nou gon gran gran pouvwa, an se sans se Kreyatè a ki ouvri katriyèm èy la. M pa konnen, m pa, m pa, m pa moun ki konn ap pale de èy mistik yo, men m rakonte w jan m t konn tande yo di nan lang vilgè, ok. Ebyen, don sa yo ou pratike yo, ou pa oblije eskizofrèn, ou pa oblije manyak, ou pa oblije anyen pou gen yo paske se yon misyon, yon manda chak moun gen pou fè. Alò gen yon moun k ap pale de reenkanasyon ki ri, li di hi hi yo ka pale w de sikotik wi. M di o. M di kouman fè lè n ale lakay oungan, oungan di wè nou, nou pa gen pwoblèm. Lè n ale lakay manbo a, nou pa gen pwoblèm. Lè n ale lakay yon endyen, nou. Al fè limyè m pa konn mann ta di yo e ou byen al rantre an kontak ak on mò nou pa gen kenn pwoblèm. Kòman fè son lòt pou nou wè se psikotik, se manyak, se skizofrèn ou byen bipolè ou byen atipik. Alò nan kad nan ka manyak m pa yo pa gen alisinasyon non paske on alisinasyon sipoze Pa gen objè reyèl andedan sa w ap di a. Ke Letènèl Li menm Li fè nou konprann, alò mwen pote sa Letènèl te di m jodi a. Atravè, kèlkeswa m ta di, Lespri Letènèl ki pa Lespri Letènèl, se t on mò, m pa konnen ki t ap pale avè m nan, men Li pale m de on pakèt gwo fòterès ki genyen avèk on dom E nan peyi sa yo a dè pòt mistik ki trè bèl, dè zantre, e pa ti bèl bagay, enben ki soti anba tè a, ebyen ou soti nan echèl anba tè a, epi wap monte ladan. Se kòmsi ou tap pale de echèl Jakòb. Pa bliye, Jakòb te gen yon echèl, li wè zanj kap monte desann. Jakòb pa te skizofrèn. Inyorans fè moun di sa w pa vle di, sa w pa konprann. Paske yo di nou nan Oze 4 vèsè 6, Pèp la ap mouri fot de konesans. Alò, bonè k ap tann Izrayèl, se pa ti bagay piti. Lè yo di w steril, nan pral nan Ezayi 54, lè yo di w steril, Ou pa anfante. Sa vle di, lakay ou pa pote fwi kòm manje, spirityèlman ou steril, fizikman ou steril, ou pa pwodui moun ankò, moun ou pwodui yo se de zonbi, oubyen moun ou pwodui yo se de, de, e, e, de san sèvèl. E sèvele. Moun ou pwodui yo se de moun ki pa gen karaktè, ki pa gen konsyans. Se kòmsi yo di w ou fon gwoup moun ki san nanm. Ou wè lè moun nan san nanm, kote w dirije l, kote w voye l ale, sa w mande l pou l fè l fè paske se yon zonbifye l ye. Legliz zonbifye nou, Kolonizasyon zonbifye nou. Bon entènèt la menm se yon lòt bagay ankò k pou zonbifye nou, nou pa lè nou nan entènèt nou pa al pran konesans, se nan mizik, danse, pèdi de pèdi tan, fè foto e ladan nou kanpe. Nou pa itilize du bon kote de lentènèt. Sa vle di ou wè pwoblèm nan? Sa vle di, nou zonbi tout jan. Nou sou tout fòm, nou sou tout kalite. Annou wè sa Letènèl di bonè k ap tann Izrayèl. Son chapit mwen fè deja men m renmen li l paske Letènèl toujou revele de nouvèl choz andedan. Lè w di w steril, ou pa t gen pitit, non sèlman pitit ou t ap pwodui yo pa t sanble ak pitit ou te mele ak lòt nasyon yo, E ou te ranmase pli lòt nasyon yo, move mès yo, tout sa ki lwa yo. O, jodi a m te byen kontan, m te li yon atik nan, e, sou Google ki di kareman, gen yon, yon ge, sa yo rele masisi yo k al bay, e, omo, k al bay, e, ògàn, yo refize l, yo pa dakò. Pandansetan, e, Kanada aksepte yo marye, l aksepte tout, yo gen lwa menm jan avè w. Men, kan rive pou bay, pou yo pran, e, e, e, pou yo bay don dògàn, ebyen yo di non. Pase non sèlman moun sa yo a risk e de VIH, epi an plis, yo genyen e imè yo tou ki ka travèse nan ògàn, nan ògàn nan la bay bay la. Se sa yo rele gran peyi, menm jan yo ba w pale a, yo ba w limit. Apre sa, yo konn tout sa w ap di, yo konn tout sa w ap fè. Se konsa, yo di w gen demokrasi, epi pandan se tan nan Covid la, la w sot pou son diktati la pa pale. Sa ki gen lespri de disèneman, sa ki gen konpreyansyon pou konprann, yo va konprann. Ebyen, jodi a nou prale nan Ezayi 54, li di, Rejwi twa, steril, twa ki nanfant pli. Ebyen, pou w ka rejwi, pou w anfante, ou gon aksyon pou w fè. Menm jan nan Pwovèb 13 ki di kareman, e parese yo, y ap gen bèl dezi, yo pap kapab atenn li paske y ap toujou chèche yon bagay negatif pou yo mete. Y ap toujou chèche yon detouneman pou yo di w wi, pa gen travay, m pa ka fè tèl djòb, m konplekse, m pa ka se lòtbò, m pa ka sesi, m ap tann gouvèneman. Gouvènman pap vin fè anyen pou ou, paske da wè gouvènman sa, pon gouvènman responsab, se pon gouvènman papa. Ki sa l pral vin fè pou ou? Se ou menm pou ki fè. Lentelijans ou travay pral kote kreyatè a pou louvri chan entelijans ou pou jwenn sa pou fè kòm pèp debouyadis e sa e pa anyen non men lame kap kraze lap rantre nou la e paske yo konnen ayiti a ayisyen an ka viv nan kondisyon di rid nan tout jan lap chèche jan pou y viv wi ki fè yo mennen w la li di rejwi twa steril twa ki nan fant pli. Nou pa pwodwi moun ankò. Nou pa pwodwi manje ankò. Depi yon pèp pa ka bay, depi w pa ka bay popilasyon w manje, wè prezidan dis, prezidan Poutine sot fè yon diskou, yon diskou ki gen nen nan figi l. Yon diskou ki genyen potansyèl andedan l, ki gen yon matyè kondanse andedan l. Li prezante yon diskou yon chèf deta te ka fè. Vwala ke parès fè w pa ka reflechi pou pran desizyon. Nou manje règ manje plon, m pa konn te manje plon yo ki plonbe nou, pase plon an li fè sèvo w lan. Nou manje manje e bwat konsèv yo rèd. Diri latibonit lan te gentan gen santi ou pa ka manje l, tandiske y ap chèche l nan peyi etranje ak avèk lanp. Hein pou yo jwenn li. Ebyen koman w vle pou di rejwi 3 steril, 3 ki nan fant li. Letènèl di mòn yo ap bay manje, dezè yo ka bay manje. Ki travay ou fè, ki travay m fè. E pa konsome nou santi pou n konsome. Lè nou vin nan peyi blan, tout pèp mete ansanm, yo fè gwo boutik, yo fè tout bagay, e nou menm sa nou fè, fè gwo magazen. Nou menm olye ke nou ini nou, Pa egzanp ou gen dwa gen Jean Coutu. Jean Coutu a plizyè tan tout zòn nan se li k Jean Coutu. Yo antann yo. Maxi a, plizyè mete, plizyè italyen mete tèt yo ansanm yo fè yon bagay. E nou menm sa nou fè? Batay pou fanm. Nou pa di lòt nasyon pa gen sa tou non. Se moun yo ye tou. Men yo met tèt yo ansanm quand il s'agit se de biznis se biznis. Dessalines te di fò nou tout fè biznis. Sa nou fè? Nou konsome. Nou achte initil, nou pa sanble lajan nou. Vwala ke nou gen konbit lakay nou, nou pa janm pa rantre nan sòl, oubyen sa yo le konbitis lan, pou nou fè sa nou gen pou nou fè. Eske nou kontinye fè yo? Eske nou, sa nou vle fè? Nou tout vle pati kite peyi a. Ensekirite se vre. Se konsa yo montre nou. Nou pa te gen jan de moun sa yo a lepòk pa m yo, k ap lave tèt nou, al nan lòt pwovens yo, al ouvri biznis. Fòse depite yo ouvri lekòl, e pa vin pote grenn diri pèpè ban nou, nou pa janm teni kont de sa. Pou nou pa steril, fò nou travay, fò nou kite parese, fò nou mande lespri dentelijans, ki sa nou gen nan men nou menm jan ak baton Moyiz la pou l transfòme l pou nou. Pa gen aza, pa gen bòlèt. Ou pa ka travay, ou pa gen lajan.

potansyèl ki gen andedan sistèm nan. Sistèm nan omwen l respekte timoun li yo. Li konnen epi mete pre ap mete bous pou yo pou yo etidye sa yo bezwen. Nou pèdi yon pakèt jeni lakay nou. Nou pèdi yon pakèt e yon pakèt e e e moun ki te ka fè envansyon. Nou pèdi yo tout. Nou pèdi yo nan chimi. Nou pa gen chimi. N ap etidye chimi pa kè. N ap etidye fizik pa kè. Pandansetan nou pa al nan laboratwa. N ap etidye matematik ak fòmil yo pa kè. Nou pa fè anyen. Tandiske la mwen menm aktyèlman la si m ta jwennen 10 moun, 20 moun, ou von konpayi. Menm jan bò katedral la yon ti moman la nan yo ranje 15, 20 telefòn, ou von konpayi. Chèche jan kontakte yo, ou von konpayi fè envante mak telefòn, mak telefòn ayisyen. Nan pwen an yo pa ranje bò katedral la non, Pòtoprens. E pa sèl mal la k pou nan tèt nou. Pou nou grann pwisans la nou gen anpil nas, nou gen anpil travay pou nou fè wi. E son bagay ka pral vin pale de pou nou pale pou nou mete nou son ray koman la menm nan pou nou gen anpir pou nou yon aksepte sou mèt a lòt pou yon lòt dirijou pou yon anpir yon anpir avèk eleksyon modèn ou byen yon anpir se jis pou gon stabilite politik. E pa pou yon non, Izrayelit yo te toujou gon resansman Di mil de la tribi de Ribenn, e twa mil de tribi de Dann. Yo te toujou gon resansman wi. Se pou chak moun te ka rete nan wòl yo wi, nan fonksyon yo, nan tach yo wi. Kilè n ap retounen ankò? Kilè w ap travay pou sa? Mwen m ap travay pou sa. Kilè w ap travay pou sa? Kilè m ap travay pou sa? Kilè n ap travay pou sa pou nou rive? Fò nou rive. Inevlitableman, tout moun ki pa vle rive w ap peri. E wap peri e nanm ou pap reenkane nan tèritwa sa yo ankò. Gen de moun pa ka tande l. Tandiske Anperè Jistinyen li retire l nan Bib la. Men gen reenkanasyon, ou pral pale de skizofrèn, ou pral pale de manyak, ou pral pale de tout sòt de tout sa w vle di, men li egziste. Gen de konesans Yon lòt te fè, li pa finalize l, ou wè l vin tounen s on plan, ou wè l egziste. Pa egzanp, w ap gade lontan, nan Atlant yo, m te konn ap wè e de vestij, yo konn ap montre nou de gwo gwo bagay anba dlo a ki koule, e ki konn gen elektrisite, de gwo dom. Alò ou menm ki vle vizite kounye a ou ka fè vizite nan tourist wi, gen tourist wi, pou gran nèg al vizite anba lanmè pou te wè sa k te Anpir Atlant lan. Alò! Nou retounen kote n te ye. Fò n travay. Nan menm nan tout ti detay yo. Fò nou travay, fò m travay. Ou pa fanyen apremidi, tan pou al jwe kat, tan pou chita nan entènèt la, bay 5 moun leson. Nan fanmi ou k pa konn li. On pèp ki pa gen edikasyon, yon pèp ki pa genyen manje, ou pa ka ap pale de anpir, ou pa ka ap pale de wayote. Wayote se bagay nòb. Ò wi nou bezyen tounen sou pa ansèt nou yo, nou bezyen travay pou asèt nou yo, yon pakèt visye. Chak semenn yo ba w yon kòb yon nan yon kan. Olye yo chèche manje pou yo manje, yo pito chèche son moun ki ba w yon pwason tan pou yo montre w kòman pou yo peche. Menni, m tande anmwey Abinader we, Abinader, Abinader kenbe oligak. M pa di sa pat ladan li te di 30 pè jimo, blan kòm nwa, Gouvèn e e prezidan Jovenel ap jwenn jistis. Alelouya o rum o leo. Alò o leo lwil ok lap jwenn jistil si so dim lwil la grav. O fi a mezi map avanse map konprann e sal vle dim. Ebyen wi abinada fè yo men lotrejou la pa nou yo tap mare kon avèk yakoukout yo tap ronfle nou an. Se pa nou menm ti jèn yo ap pale ak elò tap mande padon kout baton lage yo atè de pye a. Se swa eleksyon pwòch, se swa ameriken pase lòd. E poukisa gwo chèf yo pa pran? Poukisa se malere yo? Kote gwo chèf mèt kesyon yo? Kote tèt pansan ensekirite a? Kote moun ki te voye lajan pou fè konplwa pou al achte, pou al chèche mèsenè yo? Kote moun chèf deta yo ki konn ame timoun yo a nan lari a toupatou a? Fò nou etidye bagay yo an sifas, an pwofondè, enben pou nou gade, pou nou disène, pou nou reflechi, anvan ki lè wi, Abinader pran sanksyon kont yon seri de gwo vòlò, ti vòlè, mwayèn vòlè. Yo pa renmen Ayiti. Tout moun se, konsa yo leve nou lekòl, fè bòzè, fè, kouman di sa, fè bèzè, m pa konn men yo di yo, fè nou santi nou alèz ke E wi e M pi konn li pase tèl M soti nan tèl klas M woule tèl mak machin Tandiske Ayiti Piye lajan Ayiti yo Al mete sendomeng Se pou gouvènman byen vòlè yo Pou l pran byen yo Kounye a pou pèp dominiken an jwi yo Dirije vle di prevwa. Si nou te konnen travay, mwen m pa phtk, m pa vle phtk. Si nou te konn travay prezidan sa te gentan fè, t ap bat pou l fè nan tout detay, nou ta di enben, an n al reflechi, an n al gade pou n wè si te vre. Mwen lè m te tande mal la, m te koumanse fè videyo, lè m gade mal, yon flach ban m flap, m al kontwole, m al reflechi, m di ban m wè non. Ebyen, Jan yo pa vle mesye sa la gon travay lap fè m mal verifye epi se konsa m te rive wè te gen travay ki tap fèt wi ameriken touye moun wi ameriken touye moun men alelouya eske se pa men paw li fè touye l eske w wè se w men blan w wè ki fè touye moun nan oubyen se w kanpay de denigreman movez enfòmasyon kap vini Alò, gade reflechi byen pou wè kòm pa konnen eleksyon Mesye Aminadin. Reflechi byen pase pou moun yo tap wonfle a la a pase te gon komisyon ki te kanpe pou jistis pou yo rele yo nan tribinal pou Ayisyen yo tap wonfle, masakre, mare yo, bat yo ake kab. e sa fè plizyè fwa m te pataje l sou Facebook, yo te fèmen kont mwen an. M san fou, sa k wè l wè l nèt. Pase m gentan pale ase pou moun aprann tande, pou moun aprann konprann. Malerezman, pèsonn pa vle konprann, se tande y ap tande. E ou menm ki pa gen so sou ou, pa vle travay. Menm lè pwovèb 13 vèsè 4 di konsa, parese a l ap gen bèl objektif, li p ap rive. Ou pap fè l. Ou pap fè l. Pase ou pa aple pou sa. Ou pa taye pou sa. Ou pa pami lyon de jida. Moun ki pou lyon de jida yo ap travay. Lè an vou tande blan ka monte tren menm kote ak nwa. Se ay e e jida yo se mache yo tap mache ap pran bal yap pote leson mak yo ap pran bal wi.

E gen yon lejand ki Jamayik e pi gen yon sòt de yon sòt de e plastik ki sou anjen nan bato a ki pèmèt ou pa ka detekte l. Ki non l pote? Non non lejand af e Jamayiken an. Se li l pote. W ap gade bisiklèt zobop ebyen se non ki nan vodou a pote. Yo pa gen èy di mèt, yo se ta fè yo nan piramindejik nan sivilizasyon nwa nan plis ke 3000 an, sivilizasyon ebrayik, kote yo dèyè do w la a w ap sèvi a. Ou byen m ta ka di, e, e, e, pa maya tou, sivilizasyon maya. E byen, an nou retounen kote n te ye. Rejwi twa, sterile twa ki n'en fente plus.

Timoun yo gen prè e bous, yo gen gaderi sibvansyone, yo gen tout bagay. Ou koute moun nan ki di w ou pa fè pitit ankò. Nou ladan tou wi. Ou fè twa kat sezaryèn, ou pa menm fè pitit ankò. Mete sterilè. Ou jenn timoun, mete sterilè, mete kondo, mete sesi mete lòtbò. Tandiske, premye lwa yo te di w kwa se miltipliye. Sonje ke lè yo te peze pou nou pa t miltipliye an Ejip, sa yo fè? Yo tiye chak premye ne Ejipsyen yo. Le lanj de la mò tou. Ou wè sa kèm di? Gen de pafwa nou di pa gen satan. Se sak satan sou konnen. Se ou menm tou. Sa nou vle di panse ou. Mantalite ou. Sa nou vle di, ou wè lanj de, ou wè satan la fè djòb Bondye. Lanj de la mò pase li detwi premye ne Ejipsyen yo. Se job Bondye lap fè. Ok. Li pa mete l la pou w fè l mal. Li menm kòm Letènèl te ba w pouvwa, kapasite, konpreyansyon, fasilite pou w kòmande l fè mal, li kite w itilize l kòm dye tou. Men Satan pa la. Li pa di w chwazi mal la, se ou ki deside chwazi mal la. M pa konn si m byen klè, men m espere ke m klè. Mal la se ou k chwazi l. Ebyen, li di elaji espas nou. Sa sa vle di? Les justes heriteront la terre, si m byen konprann. Se sa m sonje wi la. Jis yo se yo k ap eritye tè a. Dènyèman wè Etazini rakon dlo. Ok e pa bliye gen anpil ayisyen e florid lete sa letènèl te di jijman ap kòmanse pa la mezon dizrayèl li nan bib la wi m fè yo deja e yo pale de tanpèt solè ofi a mezi l ap rive nan tè a. Menm jan w te wè, te plen e alg, yon pakèt ti zèb anba dlo a ki mouri e ki te trè toksik. Tanpèt solè a k ap bay siy, k ap bay siyal. Elaji kò do nou. Lè nou vin nan petranje. Nou ka gen antrepriz antre nou. Konbit la se li ki te konn sove nou. 10, 15, rantre met ansanm. Ouvri antrepriz. Ouvri l, bati l sou yon baz de senserite. Pa gen eskwokri ladan l. Pousantaj la ekitab. Nou peye dèt yo ekitab. Dayè gen bank pou sa. Tan pou nou fè ti bagay endividyèl, ti kas kwout, ti, kòman lè bay sa yo a, ti e e, Wi kas kout yo se yo m wè nou fè pou nou fè ti manje. Gen konpayi nou ka ouvri konpayi pou nou fè pen, pou nou fè biskwit. Poukisa nou toujou wè ti bagay endividyèl, ti bagay chich. Nou pa sou tan malediksyon ki te gen ankò nan Deteonòm 28 la non. Nou sou tan je nou ap louvri. An nou regade toujou le bonè ki atan Izrayèl. Fè pitit. Jeremi di sa. E gen moun ki di a wi, mizè Ayiti, m pa ka fè pitit. Bon, nan peyi etranje men menm gen yon lòt pwoblèm tou, lè w fè timoun yo tou, yo kale dèyè w. Pase gen nan yo ki pa tande, se edòm, se dòm ki ansenye yo. Ebyen, se sa yo fè, yo vrèman e. yo vrèman koute moun ki fòme yo depi piti yo jwe nan mantalite yo, yo pa kite yo devlope karaktè yo pou yo fè karaktè moun men ou menm ki santi sa redrese yo fouye yo pou w ka redrese yo paske ayisyen pat konn pè blan gon ti jenerasyon timoun nan peyi etranje la m tande yo pè blan adje lontan se te vre wi yo te konn di blan yo lougawou grann mwen te blanch yo di e lougawou l ye sa l ye E li te gen atrit sanble ak atroz. Li pran baton l ap mache tou piti, tou piti. Kounye a lè rive pi devan, kounye a la yo wè l mache vit, vit, yo di e lougawou sa k pase sou konnen. A e a a a la mach, doulè a, e atikilasyon yo, atikilasyon yo e e fasilite, kòman n di sa, debloke. Debloke rapidman e mache vit. E lontan depi w te blanch, enben se te dyab yo te rele w menm. Moun blanch yo se lougawou yo te toujou rele w. Sa vle di blan te toujou mechan vre. Se mechan ou mechan konsa pou te rele w lougawou wi. E w te mechan vre. E jous kounye a ou mechan toujou. Jous kounye a, mechanste a an soudin li souple Sa ki ap twomatize timoun nou yo nan peyi etranje yo jwe nan sèvo yo jan yo vle. Yo fè yo pran dwòg, yo fè yo pran alkòl, epi lepli souvan, ou pap wè Italyen ladan l. Lepli souvan se Arab yo avèk Nwa yo. Se yo ki nan prizon, se yo ki delenkan. Se yo ki pou pa èt delenkan. Alelouya, alelouya. An nou kontinye. E, Car tu te repandras à droite et à gauche.

Alò ou menm ki pap fè pitit yo menm yo konn enplan. Gon bagay ki enkyete m anpil isit lè timoun an fèt nan peyi etranje. Yo fouye anba talon plat pye yo fouye yo di ap pran san. M pa ka doute pis yap met anba ti pye timoun yo yo tige yo fon. Epi lè yo fin yo e gade ou gade yon ti tras san nan ti kilòt timoun nan. Yo pike l. Antouka si w al nan lopital prive yo pap fè w sa. Men nan lopital leta kiyès ou te ye? Yo tchikonnen anba plat pye w. Lè timoun nan mache m pa ka dou ti pye ou ka fè yo soumèt. Paske m konnen nan mistik, nan bagay zonbi moun yo konn ap pale, yo pike w anba plat pye epi yo fè w tounen zonbi. M pa konnen sa k pase. Yo jige w, di yo pran pòz e la ap jwenn san. Jige pa ti jige non. Ak yon egui. Humm. Men Letènèl ap retire tout sa k pa bon. nan pye Izrayelit nou yo, nan timoun nou yo. L ap fè kò a rejte l. Lèfini, si te pou yo ka pran nanm yo, pou yo pran fòs yo, ebyen, paske w te tande Jakòb kenbe talon Ezaou. Oke? Oubyen Ezaou kenbe talon Jakòb, sa depan de liv w ap li a. Pase tradiksyon pa fè menm bagay. Ki sekrè k ladan l? On n sè pa. Pye goch timoun yo jigonnen l. L e pa ti jige lè timoun nan fenk fèt. Hum! Yo swadizan ap pran san.

Sol nou yo nou chita nou pap plante, yon pèp ki pap bay pitit li manje, ki dwa w te genyen, ki devwa w te genyen, yo kraze yo, e ki pi zè menm, lotre jou tande, 400 mawozo pase pran kle, e diri, la yo pa vle w pwodi diri latibonit, bon finalman w pran kle a pou w pa jwenn awozaj. E ton Ari menm, e kman rele, Ariel, sa l fè? Li pase lòt bò a lal pran kle lal pran kle lòt bò kouman le lòt bò a la menm kote prezidan te fè a la baraj maryon tout jan yo enbesil tout jan yo paka dirije tout jan yo pa gen karaktè tout jan yo pa moun humm moun sa yo lè manman yo tap fè yo Kòm, gen de moun yo, djòb sal yo vin fè nan tè a, yo destine menm pou yo fè predi, premedite, oubyen predestine, de bon mo, predestine pou yo fè djòb sal, enben yo vin fè djòb sal la. Pase ou pa wè sa moun ap regle nan pouvwa, ou pa wè sa l ap fè. Ok. Ou p ap dezonore ankò. Car ton Créateur est ton époux. Mais, tu oublieras la honte de ta jeunesse. Son jèn pèp nou ye. 219 ans se la lotrejou la. Sa k te pase nan lameri, krim, vòlè, piyaj, moun ap vann nan lari, se pa konsa peyi a te ye. Se yon bon jou yo gen yon vizyonè fatra tout bagay tout sa nou konnen lakay nou yo dayè se kidnapè yo e se yo ki ta kidnape nou an afrik premye kagezon yo kou kidnape nou mete nan bato vin mete an amerik te gon kidnaping ki tèlman rèd an itali finalman lè yo mande ranson yo moun yo kite moun yo lè yo bouke yo wè yo pap fè kòb nan kidnaping nan yo bay vag mafya se lekòl wal aprann sa depi w piti wap montre w kouman pou pike bous kouman pou pran afè moun wi lekòl wi se yon ras pèdisyon yo ye wi. Tandiske, ou wè se 2 me 1935, ebyen ou wè mak kole, l ale reyini palman Angletè pou l di kouman li te vize Lafrik, li pa wè vòlè, li pa wè mandyan, li pa wè anyen, li wè yon pèp ki diy, ak yon kilti nòb, epi di, n ap kase ren yo nan kilti yo! Kòm lè lòm nwa wè e blan lap konn se pa lak pi bon lap kite kiltil epi nap drese yo pou nou bay edikasyon nou vle a pou nou fè sa nou vle avèk yo. On pèp 219 an se la lotrejou la. Sa pa vle di pou pa travay pou 219 an. Fò travay, fò gen gèrye, fò gen moun ki dakò pou mouri, fò gen moun ki aple, fò gen moun ki deside travay pou byennèt nasyon, ou pap gon espri kap fòse w renmen peyi w. Ou esplika bon fòs entelijan si bon kapasite mete don an don pou travay men se ou k pran men peyi w.